Pipo! Non pa m se John. Jodi a la, nan ti video sa m pral montre w kijan w ka fè yon demand viza pou Brezil. Kòm nou konnen Brezil fèk ouvri yon pwogram la kote li deside pran Ayisyen. Hein, Brezil deside pran Ayisyen. M pral montre w kijan w ka fè demand sa, kijan w ka voye. E yon mail pou ka pran randevou pou fè demand sa a paske Brezil fèk aktive sa la a, hein, menm jan w wè Etazini ap pran moun la a e Brezil deside pran moun tou, Brezil pa sipoze pa pa vle ret dòmi deyò l si li deside pou l pran Ayisyen. Sa vle di si w pa ka jwenn chans pa w. Lan pwogram Biden nan, li ta enpòtan poutèt pou te ka e pran chans ou lan bagay Brezil la. Ok? Bon, pou fè yon, pou pran yon demann, pou fè yon demann viza pou Brezil, son bagay ki osi senp. Videyo sa m konnen gen anpil moun ki pral gade l la, ki gen dwa sa pa yon, sa pa yon èd pou yo, son bagay byen senp yo ka fè. Men m konnen tou gen moun ki gen dwa bezwen ti èd sa, sa fè mwen fè ti videyo sa, m ka montre w ki jan pou fè l poutèt pou pa lan pase mizè, pou ka nèk fè l jan m pral montre w la la. Ok? Bon, premye sa w ap fè, w ap fè w ap antre lan link sa m ap kite pou w lan, nan tèt videyo a pou yon link, w ap fè klik sou li. Lè w fè klik sou li, l ap voye w sou paj sa la. Ou wè ti bagay sa la, w ap fè klik la, kote w wè ki make FR la, men m grandi l pou w la. W ap fè klik sou li pou w ka mete l an franse. Yon fwa ke li an franse, w ap ka wè l make la, la prise de rendez-vous. Se la w pral pran randevou a, ok. La a wè yo li la yo di les centres de la les centres de réception de demande de visa gérés par oim alerte et rappelle au public en général que les demandeurs de visa en particulier de s'assurer de prendre un rendez-vous valide avè di randevou yo ouvè la a profite pran randevou ou pa konn kilè sa ap kanpe zanmi pam profite pran randevou a yon fwa ke ou fin antre sou sit sa la wap desann anba la epi ou pral wè tout sa yo mande w yo. Ou gen tip de 2 viza ou ka pran. Ou ka pran yon viza pou regwoupman familyal, sa se si ou gen yon moun Brezil k ap ede w antre, w ap nèk fè klik sou sa pou w ka voye tout sa ou pral di w anba yo. Epi tou ou ka mande yon tip de viza ki se viza imanitè. E mwen plis kwè ke se sa pou w ta mande paske se li ke ou pa bezwen oken moun Brezil, ou ka nèk mande l depi. Ou deside al Brezil. E m ta ba w konsèy zanmi pa m al Brezil si w gen posibilite a pase depi w Brezil pòt la ouvè pou ou pou lòt peyi. Pa egzanp la depi w Brezil ou ka nèk antre an Ajantin alèz san anyen, san papye nèk janbe al Ajantin alèz alèz. Lè w Brezil tou sa ka rive w deside pran wout la l ka pi pase pou w ok. Pi fasil pou ok. Men sa w ap bezwen. W ap bezwen yon adrès elektwonik. Yon w ap bezwen yon mail. Ou sipoze gen yon adrès elektwonik. Yon adrès ke m pa konnen ki jan non l ye. Se sou rele rose. L ap mete rose e awoba gmail.com m pa konnen. Ok? A komèsyal gmail.com. Sa se konsa w ap bezwen. W ap bezwen yon adrès mail. E pi yo di w ap bezwen voye non konplè. Lan adrès mail sa w ou gen yon la ou pral antre. M pral montre w nan ki mel pou w antre pou w voye tout enfòmasyon sa yo. Ou sipoze voye non w konplè, jan non w parèt sou paspò. Esak fè w sipoze gen yon paspò ki valid nan men w. Ok? W ap mete non w jan w wè li nan paspò a. W ap bezwen mete dat de nesans ou, dat ke w fèt la. W ap mete l, w ap mete l nan paspò a tou. W ap bezwen pou w mete nimewo telefòn ou. W ap bezwen pou w mete zòn kote w ap viv la. W ap bezwen pou w mete depatman kote w ap viv la. W ap bezwen pou. Epi apre sa wap resevwa yon mesaj pou ka verifye ke mail ou voye a ale. Epi yo di konsa une fwa ke, une fwa konfime ou anile, vous recevez un autre message dans votre boite mail pour recevoir E lè mesaj final ou statut de votre demande. Apre apre w fin voye mail la, apre sa w ta sipoze resevwa yon mesaj pou yo ka di w ke li konfime oubyen l anile epi pou yo ka di w men kijan statut w ye, si w ap sa w sipoze fè, ki kot kilè yo ba w randevou a w ap jwenn tout demach sa yo ok. Men kijan w ap fè kounya la. W ap antre lan mail sa w wè k la, w ap fè klik la mennen nan mail sa. Depi ou fè klik nan men la la ou wè l voye w la kote pou w ale a. Epi w ap ekri la pran un rendez-vous visa humanitaire. Ou ka mete pran un rendez-vous visa humanitaire si se visa humanitaire w ap mande men si sa rive ou gen moun lòt bò a, si se visa familial w ap mande w ap w ap w ap w ap mete sa w ap mete pran un rendez-vous visa familial. W ap mete non w la pa egzanp la m ka mete non pa m jan non m ye lan nan paspò a. Lan depatman depatman. Ok, wap mete 2 pwen. Sid. Kay, pa egzanp, se moun ou kay mwen, wap mete l konsa la, pou yo ka wè kote m soti a. Wap mete adrès ou. Wap mete adrès la. Adrès 2 pwen. Epi wap mete adrès la. Wap met adrès la, m pa konnen euh epi wap mete laj ou, aj, wap met 2 pwen, wap met laj ou la, ta ta ta, ta, ta, wap mete dat ou fèt la, si w fèt, si w fèt 1991, wap mete l konsa, m pa konnen ki lè w fèt. Wè m jwenn la, se pa dat de nesans pa m sa men mete yon dat kanmenm pou w ka wè, pou w ka wè kijan pou w mete l ok. Epi wap mete e tout lòt bagay wè m te di w la yo pou w mete a nan randevou a epi lè w fin mete yo wap wap wap nèk voye email la ale ok. Se yon bagay kap trè senp la wap nèk voye email la ale. Bon kounya la pou w voye email la ale. Banm soti la. Et. Lè w fin ranpli tout bagay wap nèk voye email la ale ok. Kounya la lè w fin voye email la ale ou sipoze fon ti ret tann pou w resevwa yon mail kote yo pral konfime wap antre lan mail ou la. Ou wè la. M pa kwè anyen parèt la men ou sipoze resevwa yon mail ki pral man ki pral di w ke. Bagay la yo sipoze resevwal trè byento lal sipoze vini map swiv la wè la men ou wè mail la vin la li Ok zanmi pam yo yon fwa ke ou fin voye mail la la ou sipoze tann wap resevwa yon mesaj pou automatik ki pral voye ou pou pou e pou ka jwenn aksè pou ka konfime ou anile randevou a avè di lè ou fin voye la wap jwenn yon mesaj la pou ka konfime pou ka anile randevou a epi yon fwa ou fin konfime randevou a. La wap ka wè statut wap ka wè kilè ou sipoze ale wap ka wè ki statut ou gen nan bagay la epi wap kontinye menm itilize menm adrès elektronik sa pou nenpòt bagay ou bezwen ou ka voye mesaj ba yo wè map di la epi pou ka fè aktyalizasyon sou statut ou lan dosye paw la ou wè banm la se konsa bagay la ye zanmi se byen senp m swete ti mesaj ti bagay sa te itil ou si w renmen video a bal yon like patajel e nenpòt enfòmasyon ou ka ekrim ou ka mande ou ka ekril nan kòmantè a map baw kout men depi mwen.